An nou mete kontwòl, an nou mete granmoun sou nou. An nou kontinye priye pou nou wè si Ayiti kapab libere mezanmi. Paske jodi a fè nou 218 lane depi nap lite. E m pral di yon grenn bagay, Bondye gentan libere Ayiti deja. Konprann? Bondye gentan libere Ayiti deja. Kounye a li manke mwen menm avèk ou ki pou pran konsyans. Epi pou nou kontinye priye. Konprann? Pou nou kontinye priye. Pou nou kontinye priye, pou nou kontinye priye pou peyi a libere nèt ale. Paske se priye pou nou priye. Pou nou pran konsyans, pou nou youn ka tande lòt, pou nou youn ka konprann lòt, paske nou tout pale yon sèl lang, pou nou wè si nou kapab dekole peyi sa. Paske Bondye fè travay pa l la deja. 218 lane, se pa 218 jou. Antouka mwen menm, mwen renmen Ayiti, m konnen w renmen l. Jodi a, malgre m pa la, Men nap fete ansanm. Kotem ye la map fete. M santi m fyè m se ayisyen. M santi m fyè m gon drapo ble e wouj. M santi m fyè m gon drapo ki ki make linyon fè lafòs. M santi m fyè. Mwen se Ayisyen, m santi m fyè jodi a, m ap fete 218 lane lendepandans lakay mwen. M santi m fyè, mwen fyè, m fyè, m fyè e m fyè ankò. Men tou senpleman, nou gen anpil bagay pou nou fè. An nou pran konsyans. Se pa sèl ou menm non, mwen menm tou wi, an nou pran konsyans nou tout nèt. Pou tande m, pou m tande ou, pou nou priye pou li ansanm, an nou kontinye priye epi lè nou priye, Lè chèn nan vle kase epi ka nou pran pou n resoude l ankò. An nou kontinye priye. An nou kontinye priye pou lakay. On ti tan ankò se pral 219 lane. Yon lòt jou ankò se pral 220 lane. Aprè yon lòt mwa ankò se pral 221 lane. Se ta di ke se tan kap mache. Se se segond apre segond, minit apre minit, è apre è, jou apre jou, semèn apre semèn, mwa apre mwa, lane apre lane. An nou mete men mezanmi, an nou priye ansanm. Yon kout priyè ou, yon kout priyè pam, sa ka fè anpil bagay. Paske men anpil chay pa lou. Se sa k koz ke drapo a di linyon fè la fòs. Si nou ini nou ansanm, nou fè yon sèl, nou ka fè anpil bagay. Nou ka fè anpil bagay. Drapo sa se tèlman bèl. Drapo a li bèl. Drapo a li bèl, li bèl, li bèl, li bèl. Epi li gon bèl panse ki di linyon fè la fòs. Linyon fè la fòs, zanmi. Li di linyon fè la fòs. Linyon fè la fòs. Linyon fè la fòs. Meni. Mwen li dou linyon fè la fòs. Meni. Men gran moun nan. 218 lane. 218 lane se pa 218 jou me zanmi. An nou priye ansanm. An nou mete la fwa nou. An nou fè yon sèl. An nou pran konsyans. Paske Bondye fè travay pal la deja. Konprann Bondye fè sa lap fè a deja li menm. Kounya rès la li nan men mwen menm avèk ou menn. Jodi a se 18 me ki fè lakay nou 218 lane depi nou gen endepandans, depi lè nou granmoun lakay nou. Ou konprann depi lè nou granmoun, depi lè nap lite, depi nou fin granmoun nou wè nap lite, nou menm nap goumen avèk lòt nou pa vle pran konsyans, an nou pran konsyans. Paske si nou renmen lakay tout bon vre, an nou pran konsyans pase nou gen yon bèl drapo. Ble e wouj yon ti pa, yon ti pa, yon pye pa mes nan mitan ni e pi ke di linyon fè la fòs. Si mwen inim avèk ou, nou ka fè anpil bagay. Si nou met tèt nou ansanm, nou ka fè anpil bagay. Si w tande m mwen tande w nou ka fè anpil bagay. Si w aksepte pou nou priye ansanm nou ka fè anpil bagay. Si w aksepte pou nou jene ansanm nou ka fè anpil bagay. Si w aksepte pou nou bay Ayiti nan men, pou nou remèt Bondye Ayiti nan men ansanm nou ka fè anpil bagay. Paske si nou bay Bondye Ayiti avèk tout kè nou, kòm si nou renmen l tout bon vre. Bondye ap prann lap fè rès travay la pou nou epi nap fè anpil bagay sa se te yon konsèy li bonè lòm pasyans la li te pote pou nou jodia dakò pase bòn joune epi bòn fèt trapo ayiti ble wouj li nou fè la fòs tchaw tchaw.